Emèjans gade kèk dosye brilan k ap travèse sosyete a nan moman konplèks e difisil pèp la ap travèse. Kidonk, jodi a nou devan twa sitiyasyon ki konplèks. Nou gen pwoblèm ensekirite a ki rive nan limit. Entolerab, malgre nou wè polisye yo de nos jours, Elbè de nos jours fè yon efò, men malerezman se poko reyalite a pou konbat ensekirite dènye dimansyon sa a ke Ayiti genyen. Nou menm nan Emèjans nou preyokipe, men de pa preyokipasyon nou, nou kwè ke li enpòtan pou ke nou mande aktè yo enplike, nan zafè ensekirite sa a pou rezoud. Popilasyon an dwe enplike nan bay enfòmasyon, nan ranfòse aksyon polisyè yo. Polisye yo dwe antre yo menm ranfòse taktik yo, strateji yo epi pou pote rezilta, epi leta dwe akonpanye yo tan nan. entèvansyon y ap fè, mwayen pou yo entèveni men tou aprè yo fin fè entèvasyon an fò leta bay moun sa yo yon yon atansyon espesyal pou ranfòse yo epi ranfòse lòt pou nou konbat ensekirite a. Sa se pou ensekirite a. Dezyèmman, se la flanbe di dola a. La flanbe di dola a, ojoudwi nou sòm apeprè 147 goud. pwen dola ameriken. Kidonk, nou rive nan yon lojik kote dola a li depase limit, e m ap pral di w se de la mechanste osi paske mezon transfè yo peye moun yo dola a 117 goud e yo revann li a plis ke 150 goud. Sèke yo fè plis ke 600 dola sou 100 dola ameriken. Se yon bagay ki osi grav. Mwen kwè sa a fòk gen entèvansyon k fèt. Non sèlman pou peye moun yo. lajan transfè yo jal vini an an monè inisyal, men tou fòk Leta ayisyen, Labank Santral e Lepremye Minis poze aksyon pou rezoud pwoblèm dola sa a yo. Lè n pran dola a, nou pran enflasyon an. Kidonk, enflasyon an jodi a nan zòn metwopolitèn lan, li aviwone 29, 30 pousan, men dan lè depateman di Sid, de la Grandans, e dot depateman kote pwodui yo pa ka travèse, li avwazine 35 e 36 pousan. Sa vle di nou gon nou pa gon yon enflasyon ki estab, nou gen enflasyon k ap grenpe moute. Twazyèm bagay, katriyèm bagay ki preyokipe nou, sè ke se afè gaz la. Afè gaz la se yon pwodui transvèsal ki, an en mo, pa janm. an un mot, jwi yon wòl primòdyal dan le devlopman ekonomik, sosyal e bay enstabilite nan aktivite anndan peyi a. E ojoudwi, ojoudwi, afè gaz la, li vin yon peniri e ki bloke tout aktivite pèsonèl oubyen de gwoup oubyen de sektè anndan sosyete a. Ou wè 4 bagay sa yo? yo okazyone anndan peyi a e yo jwenn dimansyon anndan peyi a pa rapò a iresponsablite moun k ap dirije yo, enkapasite moun k ap dirije yo oubyen ensousyans moun ki nan Leta a. Paske, yo rann Leta a fèb, inoperan, enstitisyon yo pa fonksyonèl, kidonk moun ki ladan yo tou pa manifeste okenn volonte pou rezoud pwoblèm yo eke pou bay pèp la satisfaksyon. E sa yo anglobe avèk moun ki nan Leta a, men mwen pral di w tou, sa ki koz tout bagay sa yo konsa, Enstitisyon fèb, movèz gouvènans, leta iresponsab, dirijan iresponsab men tou se la kriz politik. Kriz politik la, enstabilite politik la mete nou nan yon bagay, nan yon melimelo enkonparab. Kidonk, kriz la, moun k ap bay ensekirite yo, k ap fè ensekirite yo, paske yo jwenn sipò kominote entènasyonal la dou depatman deta e bini, tout moun konnen yo enplike nan zafè ensekirite a, nan afè gang nan sèvi de bagay. Yo menm tou se yo kreye kriz politik la e se yo k mèt kriz politik la e se yo menm ki gen estrateji pou fè l pèdire e kidonk redui peyi a e se kriz politik la ki kraze ekonomi an, Fè mont flanbe dola a paske koute e ki bay ensekirite a e se ensekirite a kriz politik la ki fè moun kite peyi a yal sendomeng kounye a moun biz moun ki an ayiti yo bezwen dola pou yo voye bay moun yo sendomeng nèg ki pral fè biznis li an sendomeng se pa ap goud li pral fè li li bezwen dola pou lal fè biznis li an sendomeng moun moun ki gen moun lòt bò ta vin gon presyon sou dola a e vin gon rechèj dola a ki devalorize goud la e anplis nou pa pwodwi a pa rapò a kriz politik la kidonk vwala le rezilta. Kidonk nou menm nan Emèjans pandan nap mande rezouz rezoud pwoblèm ensekirite a, pandan nap di fò yo entèveni sou flanbe dola a, sou dola yap pran nan mezon transfè yo, yo apovri klas mwayèn nan, pandan nap di ke e dola ap monte, men gon grenn bagay ki pou rezoud la a pou le moman, se la kriz politik. E lè nap gade aktè politik yo, mwen map pran li ak travè tout moun. Se vre gouvènman an pa mèt tèt li, lap bay manti, li nan blòf, yo pa responsab, se vre se bini, se kò gwoup ki mete l la pou travay pou li ou detriman dayiti, men tou lèzòm e lèfam politik. Yo se gwo pwoblematik sosyetal la pou lemoman. Paske yo pa koyeran, yo pa vle antann yo, yo rete toujou sou lobedyans tout sa y ap fè fò yo mande bini èske yo mèt fè l, fò yo mande depatman deta, e chak gwoup politik yo gon koneksyon nan depatman deta diferan ki fè yo vin pa ka pran desizyon. Sa a fò yo rezoud li. Fò yo chwazi swa rete sou lobedyans entènasyonal la, oubyen rele rete sou lobedyans di pèp ayisyen, devyen dè Ayisyen otantik, koyeran epi pran dè desizyon. Se swa yo chwazi fè sa oubyen yo fè lòt. Twazyèm sektè a se sektè prive dè zafè la ki olye l enplike. Nan rezoud kriz la li patisipe ladann pase gen anpil ladan se yo bay ban nèg a zam yo kòb se yo pran fòse yo e yo prefere kouri kite peyi a olye yo mete men pou chanje sa kidonk sektè relijye kounya wap tande sèten legliz nan sektè relijye a nan afè zam e e se de bagay grav kidonk sa yo se de iresponsabilite dènye nivo Ki koz kriz politik la ap manniganse. Nou menm nan Emèjans nou fatige. Nou bouke e nou santi nou rive nan dènyè dimansyon an. Si nou, ki fè pati pèp la nou bouke, se la grand majorite k ap viv a Site Solèy, k ap viv a Dèlma 2, a Lasalin, o Belè, k ap viv nan plenn nan e se sa ki nan katye popilè lòt kote yo ki pa ka achte manje, ki pa ka travay. e ki pap travay, ki pa gen moun kap voye kòb ba yo, e ki pa pwodui, ki sa yo manje? Nou pa pran egzanp Site Solèy avan. Site Solèy moun yo pa ka sòti. Yo pran nan tranp degoubame. Yo pa gen dlo, yo pa gen manje. Ale sou plas Mayigati a pou wè kantite timoun, 25 fanmi. Timoun ki pa ka manje. Kidonk, yon sitiyasyon parèy, 1 fòm fanm ak nèg k ap fè politik an Ayiti sispann fè divèsyon. Se pou yo pran responsablite yo pou yo jwenn solisyon kriz la. M pa bezwen konn kouman y ap fè l. Se pou nèg ki nan Leta yo, ki di yo renmen peyi, y ap dirije Leta, fò yo fè mea culpa. Si yo pa kapab, fò yo di non. E moun nan sektè ekonomik lan, fò yo pran responsablite yo. Kidonk, nou menm nan Emèjans, n ap denonse sa a e n ap egzije Tout otan n kapab, paske se sa nou ka fè, paske nou pa gen mwayen di bò pou nou rezoud kriz la sèl, e sèt kriz pa p rezoud sèlman pa yon gwoup ni yon sektè, se tout moun li vin obligasyon pou met ansanm ki pou chita k pou rezoud li. Si nou tout ap met ansanm nou bloke peyi a an nou fè l, si nou tout ap met ansanm nou retire Ariel an n retire li, si nou tout ap met ansanm pou n chita pou n rezoud kriz la an nou fè l. Paske yon gwoup, yon sektè pap ka ap ap jere peyi sa a pou kont li nan eta l yo. Li dan lobligasyon, kèlkeswa ideyoloji ou, kèlkeswa tandans ou, kèlkitwa anbisyon ou, ou dwe met ansanm pou nou rezoud kriz la, pou nou rezoud pwoblèm yo. Afè enterè klan oubyen de pati ou de gwoup la, nou menm nan Emèjans, nou pa ladan l. Zafè n ap fini pou n di nou pap siyen oken papye avèk oken gwoup. Si nou gade nou wè se enterè k ap chèche, se pòs k ap chèche, se ti lajan k ap chèche, se manje k ap chèche e se afè de klan ou de gwoup k ap fèt nou pap siyen oken papye avan sa. Nou la sèlman pou n patisipe nan oken dyalòg, nan tout dyalòg, nan tout sa k ap fèt lè yo mete Ayiti devan e priyorize l

Se pou l reveye l, pou l revòlte, pou l fè yon revèy patriyotik e pran desten l an men kòm li te pran l sou Divalye, sou Janklod Divalye, kòm li te pran l sou gouvènman koudeta yo, jan l konn abitye pran l lè blan an ap toufe li e l konn pou l respire se li menm ki fonse. Jodi a pèp la bezwen fonse sou lèlmi l yo pou l fè yon dènye derapaj pou pèmèt kriz sa a rezoud. Mèsi anpil.